M konn anpil nan nou fokis sou kesyon 7 fevriye, anpil nan nou sou strès, men kite m di w, kite kesyon 7 fevriye a de kote, ann pale de yon bòn nouvèl. E bòn nouvèl sa m gen pou ou se Joe Biden ki voye l. Lè m di Joe Biden, ou konnen la m ap pale de prezidan aktyèl Dèzetazini Damerik. Dosye sa se sou kesyon depòtasyon Depòtasyon yo kanpe. M pral eksplike w kòman yo kanpe e sitou ki enpak sa genyen sou anpil moun ni pou Ayiti ni pou moun ki sou fwontyè ki ta renmen rantre Ozetazini. Rete la pa deplase paske koze yo bèl. Bonjou, bonswa entènèt, mwen se Kesnel Dorlean mwen vle pran yon ti tan a chak videyo poum remèsyew m ta renmen w dim ki kote wap gade videyo sa franchman lè w fè sa li edem konprann ki kote nou ye e voye yon bigòp pou nou pandan map salye tout moun ki ap gadem Canada, Etazini. Haïti chérie Moun République Dominicaine yo anpil respè pou nou moun Ozinti yo mwen renmen nou anpil ou menm dim nan ki zòn wap gade vidéo sa la e pandan map sonje ou remèsye w tou pou tout sa w fè pou mwen pou tout sipò ou kontinye ap bay mwen nan kad travay sa Depòtasyon yo kanpe e sa se youn nan nouvèl ke anpil nan nou tap tann. Yeah! Bon, nou konnen trè byen Joe Biden se youn nan nèg ki anonse li menm li prè pou l travay pou lite kont tout sa prezidan sòtan oubyen ex-prezidan Donald Trump te fè ki pa bon nan kesyon imigrasyon. Se nan sans sa a, depi lè l te fèk monte li te pran yon dekrè kote li te mande pou yo kanpe depòtasyon yo pou 100 jou. Malerezman, jistis amerikèn pa t dakò. Youn nan jij ki te nome pa Donald Trump li menm li te bloke sa yon fason li te di ke Joe Biden pa t prezante ase de agiman pou kanpe depòtasyon yo. Ebyen, bagay la refèt ankò, Joe Biden. kanpe depòtasyon e sèt fwa si ta sanble se pou de bon. Men pa bliye anpil depòtasyon gentan fèt an Ayiti nan moman Joe Biden prezidan la, gen anpil moun ki gentan desann anba y konpri Pierre Paul Erilus, non Paul Pierrilus sorry ki se youn jèn ki pa fèt an Ayiti men ki malerezman yo depòte l an Ayiti. pa erè ou ankò paske li pa gen dokiman peyi kote l te fèt la. Se yon jèn gason ki fèt Senmaten, li menm ki pa fèt ann Ayiti, ki pa Ayisyen. Se sa k fè, anpil òganizasyon ap lite la a ap rele anmwe fòk yo lage Pierrulus oubon fòk yo retounen Pierrulus Ozetazini paske li pa nan prizon ann Ayiti sof ke yo depòte l vè yon peyi ke li pa konnen, li pa pale lang peyi a, li pa Ayisyen, yo voye l ann Ayiti sou pretèks ke li se pitit Ayisyen. Se an Ayiti yo chwazi pou yo voye l. Mentnan, ki enpak vrèman sa pral genyen desizyon sa a ke Joe Biden pran pou kesyon depòtasyon yo? Swiv byen. Depòtasyon yo yo genyen ki enpak sou sosyete ayisyèn nan lè yo fèt? Anvan m di w ki enpak li genyen pou moun ki sou fwontyè yo. Lè yo depòte yon gwoup moun retounen an Ayiti, moun sa yo se de moun ki vin antre nan ekonomi ayisyèn nan. Men le fèt ke peyi Dayiti se youn nan peyi ki pa gen travay, pa gen yon strikti vrèman, yon mizanplas pou fè swivi ansanm avèk moun sa yo lè yo vini. Se kòm si yo vin reprezante yon pwa pou gouvènman ayisyen. Mentnan, moun sa yo yo menm ase souvan ki te konn voye kòb an Ayiti pou ede fanmi yo, kounye a moun sa yo yo menm se yo ki pral resevwa kòb. Pa bliye, yo nan peyi yo pa t etidye la, yo pa gen fanmi la, pou yo entegre yo ankò, re-entegre yo nan peyi sa a, li pa osi fasil ditou. Men la a, se sa k fè w konn jwenn, anpil nan moun sa yo, yo depòte, yo menm ki sa ki konn pase, moun sa yo konn tonbe nan fè yon seri de zak ki dwòl, ki konn lage peyi a nan plis pwoblèm ke l deja ye. Sa rive souvan. An Ayiti, lè moun sa yo yo retounen, yo di w moun sa a se depòte l ye, l tonbe, l ap fè dega, se yon bagay ki toujou lage peyi a nan yon sitiyasyon ki dwòl. Men, an n kite priyè, an n pran kantik. Mentnan kounye a, enpak sa pral genyen sou moun k ap viv swa sou fwontyè Meksik oubyen nenpòt kote ki genyen entansyon pou rantre Ozetazini, otomatikman depòtasyon sa yo kanpe, pa bliye, yo kanpe pwosesis separasyon. Manman ak avèk timoun yo oubyen papa ak timoun yo sitou lè yo rantre sou fwontyè Meksik la. Gen youn nan bagay ki te rive Ozetazini, prèske majorite moun ki te rantre Etazini yo pa t menm ba yo posiblite pou yo te mande azil. Donk moun sa yo gen anpil nan yo yo tou depòte dirèkteman sou Donald Trump. Paske Donald Trump li menm te itilize sa nou ta ka rele yon tolerans zewo nan kesyon imigrasyon. Men mentnan, Joe Biden li menm, li di en en, bagay lan pa ka kontinye konsa e l pap kontinye konsa. Alò, li menm li revize la a, y ap revize tout pwosesis demand dazil yo, paske w konnen Joe Biden te anonse sa, anviwon san konbyen mil moun l ap gen pou l resevwa nan premye jou manda l yo, kòm etan done l fèk kòmanse, men nou si e sèten kesyon depòtasyon an, li non sèlman diminye e kounye a yo kanpe l ofisyèlman pandan yon bon ti bout tan. Anpil moun ka poze m kesyon, Kesnel, mwen sou fwontyè Meksik, èske m mèt antre kounye a paske yo di m depòtasyon yo kanpe? Èske ou konfime sa? Tande. Nòmalman, sou kesyon depòtasyon, kanpe ou non, desizyon an kiyès k ap pran l, se otorite imigrasyon nan peyi Lèzetazini. Te gen dwa pa t janm gen depòtasyon. Gen dwa gen mil moun ki antre ou menm ou antre yo depòte w. Te gen dwa gen 20 mil moun ki pase pou menm ou pa gen chans pase. Sa rive souvan. Men, sa k enpòtan, se ke nan moman an, li se yon moman ki rete, an ta di, k ap balanse. Poukisa m di l ap balanse? Paske Joe Biden poko enstale l totalman byen pou l pran kontwòl tout sa k te fèt. Paske gen yon pakèt desizyon Donald Trump te pran pou defèt yo, li mande w tan e l mande de tèks legal. Pou ou defèt yo. Se pa rete parèt ou di bon m retire sa. Pou retire l, fòk ou bay poukisa ou deside retire l, kisa daprè ou li fè ki mal ki fè w vle retire l, e fòk ou ranplase l pa yon lòt tèks ki li menm ranpli tout kondisyon legal yo. Mentnan pou konprann ke Joe Biden gon bon travay nan men l pou l fè pou l rive ranplase sa Donald Trump li menm te kite kòm travay pa rapò ak kesyon imigrasyon. Bon, eske sou sou fontyè Meksik la, ou ka rantre Ozetazini nan moman map pale la? Espas sa te toujou bay posibilite pou antre, men mentnan, kòm etan done depòtasyon yo kanpe nan moman nap pale a, nou panse li trè difisil pou yo depòte on moun nenpòt fason, si tout fwa moun sa pa fè krim li pa fon lòt bagay. Men n konnen, lè w rantre sou fontyè Ozetazini an yo mete w nan prizon, al yo mete w nan on espas, Pandan kèlke tan, e si toutfwa pandan ou anndan an, desizyon yo ta vin chanje, sa ka rive ou menm ou jwenn yon depòtasyon. Donk gen tout sa yo ki rantre an liy de kont ki fè ou pa ka kouri di w ap antre, konsa tou mwen menm mwen pa ka dekouraje w pou w pa antre. Paske desizyon sa a li vrèman rete pèsonèl. Men sa m gen pou m di w, sè ke depòtasyon yo nan moman m ap pale la menm, desizyon an pran depi 5 fevriye la a, yo kanpe kesyon depòtasyon, yo pa depote moun ver Haiti. Ou konnen trè byen Haiti ap pase yon moman ekstrèmeman difisil nan minit map pale la a kesyon kou deta, kesyon manda prezidan ki rive a tèm ki pa vle kite, kesyon opozisyon ki di gouvènman dwe ale gouvènman menm di la pou 2022. Sosyete nou an divize sou kesyon sa a. Donk kounya la ann imajine on moun ki petèt pat grandi ann Ayiti oubyen ki gen 10, 15 an depi w kite Ayiti, kounya w menm ou debake pral eseye reyentegre w nan sosyete sa. Donk li ekstrèmeman difisil vrèman pou moun sa a li rive etabli l nan sosyete a e pou l ka travay oubyen fè de lòt bagay. Se sa k fè nou toujou mande ou menm pou w pran tout prekosyon anvan menm ou rantre Ozetazini sitou nan moman bagay la li osi frajil. Joe Biden ap travay, misye ap frape, misye deside a tou pri pou l montre li menm li s on lòt prezidan ki vin fè on lòt bagay, dayè l di sa, li la pou l fè tout moun ki te divize, tout moun leta te divize, tout fanmi yo te separe, li menm li la pou l ini fanmi sa yo yon lòt fwa ankò. Donk m panse slogan an nou ka kontinye itilize l BBB bat bravo pou Biden. Joe Biden ap kontinye frape. Pa bliye tou nan peyi Dayiti si tout fwa depòtasyon yo yo kanpe tout bon vre enpak pozitif l ap fè sè ke moun sa yo ki petèt te konn ede moun an Ayiti, y ap ka kontinye ede yo. Lè sa Ayiti pa pral soufri de nouvo moun ki vin rantre nan sistèm nan pandan se tan pa t gon preparasyon ki te fèt pou moun sa yo pou yo te reyentegre yo. Paske moun sa yo ase souvan yo lage de bra balanse. Dayè. Lè yo depòte w ou rive an Ayiti, gen moun ki pa renmen w ki di w an, w al bat kò w ou fè yo depòte w, ou genlè panse la a te bon, ou genlè panse bagay yo te dous, gen anpil moun ki konn jije moun sa yo konsa. Men de tout fason kèlkeswa kad figi li ye a lè yo depòte yon moun se pa li k fè chwa a. Men se petèt leta li menm ki jije ke moun sa a li pa sipoze rete nan peyi a fòk li depòte e yo fè pwosesis depòtasyon. Bat bravo pou Biden, mwen renmen w anpil, kite m ba w randevou pou talè konsa pou yon lòt videyo.